Jodia la son lòt vlog La nou vini nan City Park E bon map fon wout madanm mwen di m e pa la Li fè m fon lòt wout pou n ann apre E wout m ta t fè a ki bon An m konprann bagay la son bagay ki senp Poutan bagay la trè konplike. Wè lè w pa si de tèt ou. Sa fè konviksyon. Se yon bagay ki enpòtan. Toutan w gen plis konviksyon, toutan w ogmante chans pou w fè siksè. Kwè m si w vle. Paske lè w gen konviksyon nan yon bagay, ou kwè nan sa w ap fè a, ou konn sa w ap fè a tou. Ok, sa vle di moun pa ka devye w fasil. Se sa yo menm depi m lekòl m toujou di. Olye m pran poul nan men yon nèg. Epi son poul mouri li ye. M prefere mwen ki fè erè a. Lè konsa. E bagay ki di wi. Lè w lekòl. Yo ba w poul. Ou gen dout sou poul la. Bon mete l kanmenm. Pandansetan. Sa ou menm ou te panse a. Se pa w la ki gen rezon. E pa w la ki te kòrèk. Epi kounye la w al pran bagay moun epi ou fè zewo. Men mprefe mprefe fè zero ak knowledge pam olye kounye la mal regrèt mdi wè mte gen bòn repons se petèt ke mpat kwè nan tèt mwen mpat konn sam tap fè a mpat byen metrize sam tap fè a epi mpa pase men aah map montre nou kotem ye la aah cheba e la la la. Li pa twò twò lwen de bò lakay la ok li pa twò twò lwen de bò lakay la e nèg yo stil ap fè konstriksyon toujou ok se sa map diw lan mwen wè jan nèg yo byen aranje la metel byen bèl e sa yo rele lè wap konstwi yon site menn lè wap konstwi se pran poul wi mesye pran poul paske ayiti pap ret konsa ayiti gen poul bèl mesye ayiti gen poul bèl ayiti pap ret konsa kòmsi nou vle. Aristide pa pou t konsa. Gen moun ki di wi y ap di sa lontan eksetera non men jenerasyon sa a nou ka reyisi ansanm e nou dwe reyisi ansanm e fò jenerasyon sa a leve defi a. Jenerasyon pa m nan ak jenerasyon k ap vini an non fò n leve defi a Ayiti pa ka ret konsa mesye nan nan tout peyi ap vanse menm yon seri de peyi mesye ou te konn tande peyi an Afrik bon m gen mal Africa menm pou sa. Mesye fanm an Afrik a mal montre nou. Gen yon seri de peyi an Afrik ou tande yo nan ap pale de yon seri de bagay, moun ap mouri grangou. Mesye, jounen jodi a jwèt la chanje, medya yo pa pale de sa. Menm si medya, medya Ozetazini, jan de bagay sa yo, yo pa pale de sa. Sa pa enterese nèg yo. Ok, medya an Ewòp pa pral pale de sa paske majorite lan nou e kote sa yo nou ye se Amerik avèk Ewòp. Nou pa an Azi kote y ap pale de bagay sa yo, nou pa an Afrik pou n al wè a de je nou. Ok, so, nou just son pa konnen. Ok, men. Mesye tout peyi al kite ayiti mesye kwèm si nou vle ok gen de twa grenn peyi la ki ka nan nivo ayiti kap kase tèt tounen ok men yo pa anpil kwèm si nou vle menm moun nou te ka di lontan ayisyen gen dwa di nou pa kamarad yo mesye tout moun sa yo al kite nou tande tout moun sa yo al kite nou paske nèg yo deside pa fè peyi kote sa yo menm gen dirijan ki deside yap fè peyi menm lè gen koripsyon Ay afè koripsyon an li difisil pou sot nan blak la men menm lè gen koripsyon men efò ap fèt efò ap fèt sa vle di ayiti se pa yon pwoblèm koripsyon sèlman pwoblèm nan pi grav ke sa pwoblèm nan bokou pli grav ke sa ooh ah men nèg mwen an papa men nèg Dubai mwen an la misye an chine la ay nèg china 2 wi wi say hi Kèl gentan kontan Kèl gentan kontan Y achte bagay pou li Y achte bagay pou li Y achte jwèt pou li Y achte jwèt pou li Depi w achte jwèt pou li kèl kontan Bon si w vin an Chine Ou wè nèg sa di nèg sa w gen dwòn E ou k papa dwòn Li sanble ak vòlò Aah ou pa ta biliv dat
Depi nèg gen dwòn konsa M ba nou pou l la Depi w di m si w gen dwòn Misye zanmi w. Rapid vit. Misye tande yo pale le jardin suspendu de Babylone. Septième merveille du monde. Nèg yo fon pak suspendu yo menm an Chine. E lan pak la nou prale la hein mesye. Mène, se konsa yo monte pou al lan pak la hein. Wè nèg yo ap fè konstriksyon anba a la toujou. Wè. Nèg yo, nèg yo fè pak suspendu. Ok, on park suspendu. Grand City Park. E la Chine nan bon. Dubai la pi move ke la Chine nan, nap dakò avèk sa. E la Chine nan, la Chine nan bèl anpil tou vre sa. Ah, wè, wè, wè. Nèg yo, nèg yo la Chine nan travay vre mesye. Mesye, nèg yo kreye on park suspendu mesye. On park suspendu. On park anlè, e pa park atè. Bèl bagay, bèl bagay. Se respè pou la Chine nan kanmèm, hein. Respè pou la Chine nan. Bon, li gen dwa pa nan nivo Dubaï. E, nivo l pa nan Dubaï, pa bèl bagay ki pa gen an Chine non. La Chine, e, yo gen yon politik ki anpe diferan de politik gouvèneman Dubaï la. Pa egzanp, gouvèneman Dubaï la, li vle ke Dubaï rekonèt pou le luxe. Ok ayizonè ou gen kòb vin la kòmsi sla se moun ak kòb ki la ou konprann e tandi ke la chine paka fè menm bagay la paske gen twòp moun pòv an chine ou konprann yon popilasyon yon 4 milya dabitan men pou kap soti tout nan povrete li pa fasil malgre aktyèlman la nou kapab di 5 a 7 5 600 milyon chinwa li tou li plis ke 500 lè ozalò tou de 600 milyon mòlès ok chinwa soti nan povrete sa vle di Moun sa yo ye klas mwayèn yo ye, yo ka manje, yo ka bwè, yo ka voye timoun yo lekòl, yo gen dwa pa ka voye yo nan gran lekòl eksetera men omwen yon bezwen primè yo solisyone ok men yon pakèt bon lòt moun ki stil o sèy de la povrete nèg la ap di donk gouvèneman pa vle vil nan la paske ta gen yon eksplozyon sosyal ou konprann paske Lè w se yon etranje, ou vin nan vil la, ou pa gen kòb, sa gen pwoblèm pa w. Men lè w se yon natif, ou pa gen kòb, se pwoblèm gouvèneman an. Si w pa ka manje, w pa ka bwè, ou pa ka byen vire pandan se tan yon seri nèg ap byen vire nan figi w la, ou ap bezwen nan nèg ap woule gwo machin, bèl machin eksetera, enben sa deranje. Ou ap bezwen nan e lè w gen yon pakèt bann moun konsa, talè w tande eksplozyon sosyal fèt la e gouvèneman pa bezwen sa. Donk sa vle di ke. Moun ki gen kòb an Chine, wealth an Chine, gouvèneman an ap penalize w si w ap show up wealth lan. E konsa gouvèneman an ye menm. Depi yo sispèk w ap show up wealth lan, e y ap penalize w. Pa egzanp, m sonje te gen yon emisyon yo te konn fè Papa Tuna, Papa ki kote w prale? Konsa emisyon an kòmanse Papa Tuna la, se tèm chinwa, tèm kreyòl la, Papa, ki kote w prale? Bèl emisyon se star yo ki te avèk timoun yo fanmi yo nan star lan swa fi an oubyen gason an se tou lè 2 se star men se yonn nan yo se star ok epi avèk timoun nan men epi yap fè emisyon sa yap montre w jan timoun yo kòmsi ou konnen nèg la star pitit li ou konprann nèg la gen kòb pitit li kòmsi fre tout nèg gen kòb mòde. Pitit yo pap lanbe yon chen. Bon gouvèneman kannsèl emisyon an, emisyon an kòmanse ap fè pale anpil sou rezo sosyo bagay, gad jan timoun sa yo ap viv, nou menm nou se si nou menm nou se la, eeh lavi dout. Gouvèneman an di kannsèl emisyon, e bèl emisyon wi li te popilè anpil wi, bèl emisyon men nèg la ap montre w diferan kote eksetera bèl emisyon. Wè m tap di nou gouvèneman chinwa a kannsèl emisyon an. Papa Tuna lan pou ki rezon paske lap montre disparite sosyal ki genyen ant pitit moun a kòb yo, star yo, avèk pitit pèp la. E malgre gen anpil moun ki te renmen emisyon an men di fèt ke gen kelke moun sou rezo ki kòmanse ap pwente di dwa ok e bagay sa ou konnen an Chine tout moun yo se yon sèl timoun yo ka gen sa vle di si nèg la gen kòb manman gen kòb papa gen kòb yon sèl timoun bòdè sa vle di timoun sa vrèman nan sa yo rele bèchon jwaye a. Map gade Guerry la e misye vrèman nan bèchon jwa paske misye se sèl timoun nou genyen pou kounya ok e ke wap gade e mama avèk papa madanm mwen mwen avèk tout moun ap bay misye love la mwen sèlman ap resevwa tout love la. Ok Donk sa vle di gen koze Donk monchè gouvèneman cancel li Donk pou m eksplike nou diferans ki genyen pa egzanp Si w ap pran gouvèneman chinwa avèk gouvèneman Dubai la Paske Dubai se yon fanmi k ap dirije l Ok se yon fanmi k ap dirije l Nèg yo nèg yo gen anpil kòb Ok Men lè w pran lachin gouvèneman chinwa a gen plis kòb ke gouvèneman Dubai la Ahh ou pa ta biliv dat? Sa klè klè Sa pa epi yo pa bay manti ladan l. Sa a son bagay klè li ye. Men pa kont, Dubai pa gen anpil popilasyon. La Chine gen apre 4 milya dabitan, tandiz ke Dubai son ti popilasyon miniskil ke li ye. M ap pale de moun, m ap pale de sitizèn, moun ki pitit peyi a, pitit tè a. Yo pa anpil. Donk sa vle di, kòm gouvèneman an gen anpil kòb lan men l, li met moun sa yo alèz. Moun sa yo pa gen anyen a anvye avèk etranje k ap vin, k ap byen vire nan vil la, oubyen ki rezidan. Dayè yo pa bay moun sitizènchip vrèman Dubai. Li difisil pou jwenn citizenship Dubai. Ok, y ap ba w rezidans etc. Ou alèz, ou ka viv 10, 20, 30, 40, 50 an. Ou ap vle di w lan, men ou pa p janm citizen vrèman. E pa menm jan an Europe kote ou ka vin citizen. Ok. So, yo bezwen w vini, men ou stil se etranje. Ok. Ou se rezidan se vre, men ou stil se etranje. So, men, pitit tè a, y ap byen vire. Donk yo pa gen anyen a anvye. Ok, donk sa vle di gouvèneman Dubai la, se vre l gen yon ti popilasyon, men se vre l gen anpil kòb nan men l. Donk li ka jere pitit li. Epi kounye an la pou l fè Dubai tounen yon kote liks. Sa vle di pou pèt Dubai liks lan frape nan vizaj ou. An Chine pa ka menm jan, menm ke la Chine gen plis kòb ke Dubai. Men la Chine pa ka fè menm jan. Tout bagay ap fè, ap fè fyète nasyonal. Fyète nasyonal wi nou gen bèl bilding, nou gen sosi, nou gen sola, li ret yon fyète nasyonal. Men anpil chinwa jiska mentnan yo pa gen zòn tou ki stil e poko devlope jan pou yo ta devlope a. Gen anpil zòn ki gentan devlope byen antandi. Men gen anpil zòn tou, konprann? Bay, donk si la chine al dèyè fèl menm jan avèk Dubai pou moun ap show up wealth yo hehehehehehe aa ou yo ap avwe ou konprann donk nou paka konpare nan sans sa dayè m fè ti video sa just pou m kapab eksplike nou pou nou konprann ok but la chine nan very nice very very nice ahh montre nou.

Marketing se gwo koze mesye. Yon nèg konn marketing. Bann vlogè biznis yo konn marketing menn. Ou gen strateji e bel bagay bel bagay. M pral montre nou yon bagay la. Nou wè dam sa kap vann balon la. Manzè ap vann balon. Chak balon 10 yen. Ok. E men balon pa koute manzè 10 yen. M pa konnen yon balon ka koute manzè 2 yen ou byen 1 yen. On sè jamè. Bon manzè ap vann yo 10 yen la. Men manzè vann anpil. Pou ki rezon. Manzè fon jwèt avèk moun yo. Nan jwèt li favor la si w gen l balon gratis men si w pèdi wap achte l disyèn sa vle di ke wap vini wè ke w gen chans genyen paske jwèt lap fè avè w la se yon jwèt tout chinwa konnen ok si w gen l. Konprann? Ou ka pran chans ou. Wap jwenn balon gratis. E la a kot lè espas kote l mete l la, ou avèk timoun, timoun yo vle balon an. Konprann? Pandan timoun nan vle balon, l di w sa. Timoun nan vle balon an. Konprann? Timoun nan ap mande balon. Se konnen menm antanke paran, ou pran chans ou. Ou pran chans ou. Ou konprann? Sa a se yon jaden ki sispandu wi mesye. Yon jaden ki sispandu wi mesye. Donk, ala fò gen brenn men. Fò met brenn, fò met brenn. E nan biznis jounen jodi an la fò fenk outside of the box. Wè manzè, manzè ap vann anpil la. Li fenk outside of the box. Ok, l ap vann balon anpil e m panse manzè fè pwofi. Gen de pa gen moun k ap genyen manzè kanmenm.

Ooh bèl dimanch aprè midi map fè ti video pou nou la bèl se ti mesye m yo pral byen edite ti video sa yo la pou nou trè trè byen pase one love. Guys m wè yon bagay la m di fòm montre nou l fòm montre nou l pa konnen si nou sonje token sa on dirè nèg yo gen bagay yo wi la yo fè m pa sonje si e li bon m al tcheke pita paske la m pa odinatè m pa bagay la m pa wè m cheke m wè nèg yo la pingou m pa sonje. M t wè nèg yo tap launch yon token la resaman nèg ki gen NFT NFT bay pengwen an m kwè e sa e lòt bò a la nèg yo genyenl tou pingo wè sa banm ide pou mama boul avèk solbe wi mesye sa banm ide. Rebel ba rebel ba Nou la nap jwe Sa plen bagay poum fè wi Sèl men moun yo kenbem lan jwe la men moun ki kenbem nan. Pa kòmanse tranble la a non ret anplas.
Sinanm poko reponn mesaj Bofon se deba a jodia men nèg ki kenbem nan papa.

Ahh men nonm nan papa men nonm nan. Misye renmen machin polis lan anpil. Genlè misye ap fè yon polisye lap tounen. Oubyen yon kòmandan. Lè w gen timoun. e konsa w ap vini gen rezilta. La a, si m te pou kò m oubyen menm a madanm mwen, m devan òdinatè m la m ap travay. A m gen lunch pa m a boul la, la fò m fin byen prepare l. Sa fè, met kòb nan pòch ou avan w kouri gen timoun. Trè zenpòtan, trè trè trè trè zenpòtan.